Bonswa bonjou sa depan lè nap koute nou nan la vwa de Dye nou beni non senyè a nou di tout oditè oditris nou yo ki branche aprè midi a nan lè sa nan la vwa de Dye ki tap tann randevou sa jodi madi a. E nou salye w nan non Jezi. Nou salye tout moun ki branche nan lès ansanm avèk nou nan lavwa de Dye. E maten an, apremidi a, se yon reyèl plèzi pou nou te kapab ansanm avèk ou, pou nou te kapab pataje lapawòl de Dye. Men anvan nou pataje lapawòl de Dye, nou toujou gen yon grenn pawòl, yon grenn priyè nou lage lakay ou. E malgre nou gen yon ti kontrariyete, n ap pran ti jan wach, men n ap lage grenn priyè a ba ou kanmenm. E nou pral di Bondye mèsi. Fèmen zye w pandan nou pral di Bondye mèsi. Pè Sen, Adorab, Papa ki ou nan Syèl la, nan lè sa nou di w mèsi pou chak oditè, oditris nou yo ki branche, k ap koute nou, ki bezwen tande nou, ki bezwen yon grenn pawòl. Nou di w mèsi, Seyè, dèske ou te avèk yo, ou te pwoteje yo, yo ki t ap tann nou, Seyè. N ap mande w tanpri ou va beni yo, ou va santifye yo, ou va. Itilize yo Seyè nap mande w pou memwa yo Seyè malgre nou pa gen bon memwa men ou menm ou gen bon memwa ou mete memwa w nan nou menm Seyè papa nap mande w beni sa yo kap tande nou e beni sa ki pral pataje pou nou beni sa ki pral pote mesaj la ale pi lwen Seyè e nan lè sa papa beni nou an abondans beni pawòl nou pral di beni sa nou pral di nou priye se pa paske nou bon men nou priye nan le non de Jezi amen e nan lè sa mes frères et sœurs e nou pa si tèlman vle rete long ansanm avèk ou, e nou vle pataje yon sèl grenn vèsè avèk ou anvan nou kòmanse, e m ap di si w pa gen lafwa. Lafwa avèk pasyans se de bagay ki mache ansanm. Depi w pa gen lafwa, ou gen pasyans, sa vle di lè w la vini w sou yatè. Men se de bagay sa yo ki pou mache ansanm, se lafwa, se pasyans. Ou ta kapab wè yon fam. e nan Matye chapitre 9 vèsè 18, Matye 9 vèsè 18 a 26 sa kontinye, w ap wè kote Jezi te geri yon fam ki te gen, ki te pè, ki te pè de san, fam sa t ap vèse, men frèzesè, e fam sa te gen lafwa, e te gen pasyans, e te gen konfyans. e li malgre yo t labil fèw konnen fanm sa te depanse tout sal te genyen e li pat kapab reyalize li pat kapab jwenn gerizon li te depanse tout byenl te genyen li pat kapab jwenn gerizon e lèw gade nan menm Matye a nan Matye 18 kote wap wè kote antan Jezi antan Jezi tap pale konsa ak moun yo. Yonn nan chèf Jwif yo vini, rive, li mete ajenou devan Jezi, li di li, Pitit fi mwen an fenk mouri, men, men, m vin mete men sou li pou li ka viv. Jezi leve, li swiv nonm nan, epi yo ale avè l tou. Lè sa a, yon fanm ki te malad, fanm nan pwoche, dèyè Jezi, li te gen pèdisyon depi douzan, li manyen wòb Jezi, wòb Jezi a, paske li t ap di nan kè l, Si m ta manyen rad li sèlman, m ap geri. Sa vle di a nan, fanm sa te gen lafwa, pa vre, mè frè ak sè? Fanm sa te gen lafwa, li di, Si m manyen wòb sa, malgre nan ka fanm sa te rive, Nou konnen lè yon moun ap vèse, ap pèdi san konsa ak fanm sa, li pa sosyab, li pa soumoun, anpil moun meprize l, anpil moun imilye l. Men, ji lè jou pa w la rive, pèsonn pa ka anpeche w. Lè Jezi, lè jou pa w la pou Bondye antre nan dosye w la, pèsonn pa ka anpeche w men frè sou sè. Pèsonn. E fanm sa te fè yon refleksyon, li te chita, e Jezi t ap pase. E fòk Jezi te pase pou fanm sa a te jwenn gerizon, mè frè e sè. E pandan fanm sa a te chita, epi l tande Jezi ap pase, fi a chita l reflechi. Fi a pran pasyans, li gen pasyans, li gen espwa, li gen fèm asirans ke Jezi kapab geri l. E fanm nan pa t di konsa, O, ou kwè Ti manyen rob la la maguery ou kwe jezi pa fe sa ou kwe jezi pa geri ou kwe fan ap chòt non fanm sa te gon sel bi fol geri li di konsa avek pasyans li di malgre m imilye malgre foul la anpil map fose kanmenm menm sim ta touche rob li em pa jwenn gerizon e fanm sa te fose vre. Li te manyen wòb Jezi. E mè frè ou sè, se sèlman pandan fi sa te gen konfyans li te deja geri. M pa konn pou ou menm. Depi ou gen konfyans nan bagay, ou ka ou ap twouve l. Depi ou mande Bondye yon bagay avèk konfyans, avèk pasyans, paske m toujou di mè frè ou sè, yon moun k ap priye fò l gen pasyans. Paske lè ou mete yon rad nan kouti. Fòw gen pasyans. Pase gen anpil moun ki mete rad nan kouti ki priye ki mete yon rad bay Jezi koud pou yo epi si tèlman yo pa gen pasyans yo sètoblije yo kite rad la la la yo kite la pawòl de Dye. E sou twò prese ou pa bay Jezi koud pou ou. E fanm sa pat twò prese non. Pase li te konnen Jezi gen pou Se nan vil la. Pase di, vle pa vle, wè pa wè, fòk nou touche wòb la. Fòk nou jwenn gerizon. E men frè e sè, se sèl sa k genyen, se lafwa. Depi w gen lafwa. E fanm sa te gen lafwa, men frè e sè, li te gen lafwa. O, wi, li te gen lafwa. Li di, fò m touche wòb la, fò m touche w. Si m pa touche w jodi a, m p ap santi m byen, fò m touche w. Se de menm tou men frè se sè lè w di lè w ap priye Bondye ou mande Bondye yon bagay e se la menm tou Bondye te vle paske gon pwovèb ki di lè w wè l fè pi nwa se je pral jou e lè w wè ou pral leve le maten ou wè lè li pral 5 è ou wè kòman li fè nwa epi se jou pral di se lè delivrans ou an pral rive e fanm sa te di fòk mwen pwoche fòk mwen touche wòb Jezi e men frè se sè foul la t anpil. Depi Pierre te depanse tout sal te gen li pat gen anyen li rete poul pran lamòl men olye manmanl tande nan zòrèy li ke Jezi gen pou pase nan zòn nan li chita li reflechi li repase lavil li di malgrem depanse tout sam te genyen mpral fon dènye Kout volan. Meh wè ze sèl. E dam sa te fon dènye kout volan vre vrèman vre li te fon bèl kout volan. Eske ou menm jodia eske ou te kapab fè kout volan sa menm jan ak fanm nan te fè kout volan sa. Eske ou menm ka fon kout volan konsa epi avèk lafwa avèk pasyans e kòm mwen toujou diw. Lè w gen pasyans ou wè tete fwomi konsa, ou wè nich fwomi pa vre? Epi fanm sa se pasyans li avèk lafwa l avèk konfyans li te genyen nan Bondye, li di si m touche wòb la, menm touche m pa touche l, Jezi p ap menm bezwen m anyen men depi m touche li e m santi m ap geri. E fanm sa te fè sa vre men frè m ak sè m. Li te touche wòb la e te jwenn gerizon. E menm kote a Jezi di, Madam, se lafwa w ki geri w. Avèk konfyans ou, lafwa w geri w. E menm kote, menm kote fanm nan te manyen wòb la, epi san an sispann koule. Wi, men frè e sè. Sa se sa vle di la, fi a te gen lafwa, fi a te gen pasyans. Men frè sou sè son ti pawòl ankourajman nou te vle ba ou menm ki pa gen pasyans, ou menm ki pa gen lafwa, ou menm ki pa gen sa ou rele e kapasite pou ou tann lè ou mande Bondye yon bagay pase lè wap koud, lè Bondye ap koud pou ou m toujou di ou depi ou mete rad nan kouti se lè Jezi kap koud pou ou, li pran tan pou l koud li, li pran tan pou l fè l bi pou ou. Poul fèl pou ou e lèl fin fèl e lèw metel tou e rad sa pral fè ou byen men fòl sou sèn e men fòl sou sèn.